E kote ke mwen t al etidye an syans enfòmatik. Bon, ou konnen m te fon ane preparatwa, answit lè m vin rive sou dezyèm ane, menm jan a tout jenn gason m te oblije kite fakilte an e ke pou mwen te al chache lavi pou m te pran premye djòb mwen. E pa la swit, m son w nèg ki marye, m marye le 26 out an 2000, 2000 an 4. Mwen antre nan polis nasyonal dayiti an le 19 desanm 2004 e mwen pral gradye le 17 me. 2005 e mwen antre nan udmo lwès le 20 e mwen antre nan udmo lwès an mas 2006 je kwa e jiskaske mwen kite lapolis nasyonal dayiti m te fè pati de udmo lwès an gwo se se jimi cherizye mwen mwen mwen te marye kounye a mwen separe m ap viv pou kont mwen e mwen gen yon pitit fi e ke se sa an gwo se se moun sa k jimi cherizye a yon moun ki renmen moun e ki sansib pou moun men tou Ki gon, kòman m ta eksplike sa? M son moun ki de, sou yon moun ap gad karaktè m wap di misye son lyon, men dèyè lyon sa gon, gon, gon, gon brebi, gon pèsonalite, yon moun ki enb, yon moun ki renmen moun, ki ap repoze dèyè lyon. Men, e anpil moun rele w Babekyou. Tout moun, nan sosyete ayisyèn nan, gen anpil moun ki gen ti non jwèt. Ann pran le ka de prezidan Jovenel Moïse, gen moun ki rele l Jojo. Kidonk, men pale moun yo, nou kapab di entènot nou yo, kote non Babekyou a sòti? E m panse kesyon sa a toujou vini e mwen reponn li on milye de fwa deja e m ap toujou reponn li. Babekyou an se pa on non ke mwen gen ni ennan ni dezan avè l, se on non mwen grandi avèk li. Barbecue an vini le fait que m se pitit on machann manje, jan m toujou di l lan. E aprè lanmò manman m an 1992, e ke fanmi m yo, an pale de sè m yo, paske se mwen menm ki dènye pitit, m gen 44 ans, mwen dènye pitit. Grand sè m yo pou nou te toujou kenbe, pou nou te ka viv, te kontinye avèk menm komès lan. Men, nan katye kote m te rete Delma 6 lan, Jan nou toujou di l lan te gen plizyè Jimmy. Gen Jimmy foutbolè, gen Jimmy kaka poul, gen yon lòt Jimmy yo rele Jimmy fal anlè, te chaje Jimmy. Mentenan pou diferansye tout Jimmy sa yo tankou si yon moun wè m ap pase, oubyen yon moun ap pase pou nan di kote w pral la m di m pral kay Jimmy. Nan tout Jimmy yo kòmsi pou l ka diferansye ki Jimmy, li di w m pral kay Jimmy Barbecue. Depi l di Jimmy Barbecue yo konn se mwen. Si l di a m pral kay Jimmy kaka poul la, li konnen li pral kay Jimmy ki abite nan ri Piton an. Si l di li pral kay Jimmy fal anlè a, li konnen li pral kay Jimmy ki abite nan Dèlma 6 pwolonje. Se konsa non Barbecue an vini e imajine w e moun yo fè kwè ke kòmsi Barbecue an vini lefèt ke lè m tiye moun e ke mwen boule moun yo. M vle raple ke m sot di l la talè a m gen 44 an e m fè 14 an nan Polis Nasyonal Dayiti. Se nèk an 2018 E lè sistèm santi sa ke nou pral gen pou nou pale de li an pral fè m pase pou chèf gang, se lè sa tout moun pral konnen Barbecue, Barbecue, Barbecue, epi se lè sa yo pral vin ba l konotasyon negatif lan. Men dat sa a, kot moun sa a te ye? Chèf gang sa a, moun n ap rele bandi a, ki bò l te ye? Li pa t janm egziste? Kòman fè se tou den kou, tout moun tande Barbecue, Barbecue, Barbecue? Se pou m di w ke non Barbecue an se yon fyète pou mwen, paske li, chak lè moun rele m Barbecue, dayè m prèske pa kontan lè moun rele m Jimmy. M plis santi m fyè lè moun rele m Barbecue paske li raple m kote m sòti, li raple m ke se yon chodyè e ke ki grandi m, ki mete m kote m ye a. An gwo se konsa non Barbecue an vini. Madam, mesye, n ap raple nou, nou gen ansanm avèk nou Barbecue, kidonk se Jimmy Cherizier. Avèk li menm, n ap fè yon ti pale sou sa ki genyen anndan geto yo. Paske Jimmy Chérizier alyas Babekyou li menm, se li menm ki pòt pawòl G9 alye an fanmi, manyen youn, manyen tout. Kidonk n ap kontinye avèk kestyon yo. Jimmy Chérizier alyas Babekyou, ou se ra nèg ki genyen zam nan men l. Alò lè nou di zam, kidonk zam ilegal. Paske lè nou di zam ilegal, kidonk se lapolis yo rekonèt lajistis Lalwa peyi a rekonèt ki ka pote zam oubyen yon moun tou ki deside pote yon zam men l ale nan dcpj l al ranpli yon seri de fòm yo ba li pèmi pou l pote zam men sepandan se pa zam pou li jan w ap mennen yon revolisyon kidonk nou remake Sou entènèt la, ou gen anpil moun kòmsi ki apresye w, malgre gen anpil moun tou ki pa janm sispann tire sou ou a boulè wouj. Men, moun ki apresye w yo, yo anpil, sepandan genyen tou ki anpil. Men moun ki apresye w yo, èske ou gen yon sekrè ki fè moun sa yo apresye w? E, ou sot pale de moun ki pa renmen m. Lavi a pa t ap gen sans si tout moun te renmen w. Dayè, moun ki fè sèk inisyatik yo, yo konn sa ke, e, Lavi, lavi an se pa, se pave mozaik lan. Pave mozaik lan, sè le nwa, sè le nwa e le blan, le byen e le mal. Sa vle di, nenpòt jan w ta ye, e Jezi, ki Jezi, li vin sou tè sa a, gen yon pakèt moun ki pa t vle wè l. Li mouri, e anojou gen moun ki pa t vle wè l. Sa vle di se pa mwen menm pou moun ta renmen. An, m gen anpil moun ki renmen m. Kòman m ta esplike sa? Pou moun ki pa konnen m, jan m te di nan kòmansman an, pou moun ki pa konnen m, mwen se yon lyon. M s on m s on m s on dur, m s on mechan. Men m sot eksplike w li dèyè dèyè moun sa w ap gade a, dèyè moun ke y ap dyabolize a, dèyè moun ke y ap fè pase pou pi moun ki pi mechan ki egziste a, gon gon gon lanmou. M renmen moun, m renmen moun natirèlman. Kòmsi, m pa renmen moun pou klas sosyal ou, m pa renmen moun pou koulè ou. M renmen moun, kòmsi m renmen ede. E nan kominote kote m ap viv yo, moun yo renmen m lefèke kòmsi moun ki, m ap pale de moun ki vin, ki viv pwòch mwen, moun yo renmen m. Tout sa m genyen pou moun. Dayè m pa yon moun ki matache, ki atache avèk anyen ki materyèl. Tout sa m genyen se pou moun. Pou lòt moun sou entènèt ki renmen m yo san ke yo pa janm rankontre avè m, m panse ke jodi a n gen yon diskou, e ke nou menm nan fòs revolisyonè Jenèf an fanmiye alye manyen youn manyen tout, nou gen yon diskou ki senbolize chanjman. Diskou sa a pote lespwa, diskou sa a n ap pwone a, n ap pale de yon nouvèl Ayiti, n ap pale yon diskou ki wè ke bon jan dlo potab, bon jan lekòl, yon diskou kote ke ki yon Ayiti ki gen sekirite ladan l, yon Ayiti san kidnaping, san moun k ap fè kadejak sou moun. Jodi a m panse ke tout Ayisyen ki renmen peyi an, lè w gen yon mòd diskou konsa, ki pa wè enterè pèsonèl yo, m panse moun yo ap renmen w. Petèt, m panse se sa k fè ke m ka gen yon pakèt moun ki apresye m, se parapò avèk diskou ke nou gen jodi a ki se yon diskou chanjman. Depi yon sèten tan, peyi a envivab. Depi yon, a bon, fòk nou di, moun yo t ap pale de Jovenel Moïse, alò anpil moun t ap di ke Jovenel Moïse se pwoblèm peyi a, fòk Jovenel Moïse ale, bon, nou wè kòman Jovenel Moïse, yo te asasinen l. Brèf, nou p ap retounen sou sa, men. Jimmy Cherizier di fòk gen yon revolisyon. Aprè lanmò Jovenel Moïse nou vin remake Jimmy Cherizier alyas Babekyou li vin akselere lap peze akseleratè a pou kòmsi ka gen yon revolisyon nan peyi Dayiti. Jimmy Cherizier di nou pou ki rezon Ou menm, ou kwè ke Ayiti merite yon revolisyon? E m ap pote ti presizyon sa a pou ou, e nou pa di ke se pa, se pa aprè lanmò Jovenel Moïse non nou vin di fòk gen yon revolisyon. Alò nou di w ap peze akseleratè a. Ok. Depi davans ke nou menm nan fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye man youn man tout, dayè, e m pa konnen si n pral gen pou n rive sou kesyon sa a, men m vle w konnen ke se poutèt sa menm nou te kreye fòs revolisyonè Jenèf an fanmiye alye man youn man tout e ke politisyen tradisyonèl yo pral pa ba nou tan e ke pou nou ateri avèk vrè objektif Jenèf lan. Paske nou te kreye fòs revolisyonè Jenèf an fanmiye alye man youn man tout nan ki objektif? E depi lè prezidan Jovenel Moïse te la, lè nou te vin met tèt nou ansanm pou nou kreye fòs revolisyonè a, nou te kreye l pou nou fè presyon sou gouvènman Jovenel la. Men nou te di tèt nou. Nou pa pral fè menm jan avèk politisyen tradisyonèl yo k ap mande pou Jovenel demisyone. Nou menm, pa egzanp, nou ta pral konstitye tèt nou kòm yon fòs politik ki gen zam e ke pou nou fè presyon sou gouvènman Jovenel la. Ban m pran yon ti, ban m ba w yon ti ilistrasyon trè senp. E nou te di konsa, pa egzanp, nou te ka chwazi di, Jodi a, n ap fè manifestasyon, n ap bloke tout zòn nou yo e ke n ap revandike, n ap mande pou Leta konstwi bon jan kay pou moun nan Lasalin. Toutotan Leta pa vin. Pale avèk Moun lasalin pou vin gade nan ki eta ap vèv pou yo konstwi kay nou pap kanpe mouvman nou an men yn fwa ke leta ateri nan lasalin li kòmanse konstwi kay nap kanpe mouvman an nou te di konsa ke n gen dwa fè yon gwo manifestasyon nou mande pou yo vin met pou yo bay moun waf jeremi dlo potab si leta pa fèl nap kontinye mouvman an leta fèl nap kanpe mouvman an donk fòs revolisyonè jenè fò fanmi ale depi sou prezidan jovenel moïse nou te vle konstitiye tèt nou kòm yon yon gwoup de presyon yon fòs politik ki gen zam pou n fè presyon sou gouvènman Jovenel lan. Men tande kisa k vin rive, dè la kreyasyon de fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye, manyen l manyen tout, politisyen tradisyonèl vin eseye akapare yo de mouvman an. Le fè ke nou di non, nou p ap bay nèg vin fè kapital politik yo sou do geto yo, pou voye madanm yo a pitit yo aletranje, pitit yo nan gran inivèsite, e ke pou nou menm, nou kontinye ap viv nan labou nan kras la. Kisa politisyen sa yo pral fè? Melanje avèk jounalis e la plupart de journaliste en Haïti nèg yo pral di eke se prezidan Jovenel Moïse ki kreye Genève nèg yo pral di se Dorcéna Jean Rebel ki kreye Genève sa vin fè kisa dè ke Genève lan kreye vin fè eke objektif nou nou vin pa janm ka goumen pou li ki se te fè presyon sou leta pou fè katye popilè yo jwenn kèk bagay mentenan. Lè prezidan Jovenel Moïse vin mouri, lè nou reyini an konsèy nan fòs revolisyonè Jenèf an fanmi aleman an youn manyen tout, nou rann nou kont ke jan sistèm sa a s on sistèm jenosidè, s on sistèm apateyd, s on sistèm kowonpi, s on sistèm ki rasis. Nou di en en, nou oblije goumen chak jou pi plis pou nou kapote sistèm lan. Se sa k fè nou kwè dur comme fer ke pou Ayiti chanje, paske gen yon pakèt moun k ap pale de zam, zam, zam, zam, zam. Ideyolojikman, nou gen yon pèp yo zonbifye. Nou gen yon pèp ki pa konprann mizè ke yo mete l la. Paske m di sa deja, m t ap fè yon entèvyou ak yon jounalis ameriken, l di jou pèp la, l ap gad Site Solèy, l ap gad Tèminal Varreux. Epi jounalis ameriken an di m jou moun yo konprann nan ki mizè yo ye la, yo pap menm bezwen w e ke pou yo leve kanpe kont mizè sa. Moun pa viv konsa. Men, mentenan, ideyolojikman yo tèlman zonbifye pèp sa, moun yo poko janm wè si pou yo leve kanpe toujou. Sa vin fè ki sa ke nou menm jodi an, nan Fòs Revolisyonè, Jenèf an Fanmi Ale, mwen youn mwen tout, se pa premye peyi kote nèg pran zam pou yo goumen pou yo chanje yon sistèm ki te la ki t ap peze souse. Sa fèt nan yon pakèt peyi. Jodi an, mwen menm, nou menm nan Fòs Revolisyonè, G9 an fanmi e alye, manyen youn manyen tout, nou kwè ke se sèl yon revolisyon avèk zam e yon revolisyon mantal ki ka chanje peyi Dayiti. Babekyou, depi yon sèten tan, fòk nou di depi lè G9 alye e fanmi fin fòme Fòs Revolisyonè, egzatteman, fin fòme, Nou remake ou menm ou drese w kòm pòt pawòl moun Lasalin. Nou remake sur tous les réseaux sociaux, partout dans le monde, Babekyou ap revandike pou moun Lasalin. Babekyou ap mande pou moun Lasalin gen yon myozèt. Sepandan, yo pa janm sispann kritike w sou masak ki te fèt Lasalin, Gen anpil nòt ki sòti, dwazimen te sòti nòt e yo te endekse w nan masak Lasalin. Men nou remake moun Lasalin tou pran w kòm lidè yo. Kisa w kapab di nou sou dosye sa a? La vérité est têtue, la vérité est comme la lumière. Tou kòm ou pa ka bare la lumière, se menm jan ou pa ka bare la vérité. E m vle di pou tout entènot yo, pat janm gen masak Lasalin. E Lasalin te gen 2 gwoup ame ki tap goumen e ke gon yon gwoup ki viktim pa rapò avèk lòt gwoup li tap goumen an. W ap chache m pou w touye m, si w jwenn mwen w ap touye m, mwen menm mwen jwenn ou avan e ke sa k te rive yo rive. Sa fè 1. Dezyèmman, moun ki moun m ta di kòmsi ki chèf Lasalin nan moman an, M ap pale de Ti Jinyò ki se lidè nan Lasalin. Le 13 novanm 2018, si w te met Ti Jinyò kanpe devan m, ou te di m kiyès ki Ti Jinyò, m pa t ap ka di w men kiyès ki Ti Jinyò. Sa vle di, lè yo fè rapò sou swadizan masak Lasalin nan, m potko menm konn frekante Lasalin. Oke? Sa vle di m pa t konn Ti Jinyò. E Pou moun lasalin eske moun lasalin pranm tankou lidè moun lasalin menm jan a moun wap jeremi menm jan a site solèy yo wèm tankou yon pòt pawòl yo wèm tankou yon mesaje tankou yon moun ki ap pote yon mesaj pou yo ke yo menm yo ta renmen pote petèt yo pa gen kapasite ke mwen genyen an e ke pou yo pote la pou yo pote mesaj sa e janm tap diw lan tout moun ki tout moun ki moun lasalin ki pap fè politik Tout moun ki moun lasalin ki ta renmen gon lavi miyò yo konnen m pat janm m pat janm e je jure sur ma foi d'honneur et sur ma foi maçonnique m pat janm nan masak lasalin e m di w se swadizan masak paske se 2 gwoup ame ki tap goumen paske mwen menm kòm moun ki fè metye zam m konnen gen masak on sivil ame ki gen on zam nan men l sa map di a on pakèt entènot pral gade l la gen gen militè k pral gade l gen polisye kap gade l tout moun konnen on sivil ki gen yon zam lan men l li pa konsidere tankou yon sivil ankò. Otomatikman ou gen zam lan men ou pa yon sivil. Kòman fè 2 gwoup nèg azame ap goumen, youn ap afwonte lòt epi w pale m de masak? Sa fè 1. Le mesye qu'on appelle ee Fednel mon chéri, m pa janm rankontre moun konsa nan vi m yon jou. M pa janm pale a moun konsa. Pierre Richard Duplan, m wè Pierre Richard Duplan 4 fwa m kwè nan vi m. E mesye ki polisye nan riyèl Maya jodi an ki ap goumen anfas mwen yo, yo ka temwanye sa paske chak dimanch maten yo te konn al nan yon bany ki rele Jaguaben. Sa vle di, nan al nan Jaguaben chak dimanch maten m te m wè m wè Pierre Richard Duplan 4 fwa paske m t al nan Jagua a 4 repriz. Sa vle di, jodi an moun Lasalin wè verite a, Moun la salin konnen m pat janm nan nan nan nan sa yo rele masak la salin la paske map plede repete l pat gen masak e moun yo vin wè jodi an mwen sanble yo e yo te konn sa deja paske mwen fèt nan ri sen maten la e e mal grandi delma 6 m se pitit yon machann manje lè m gad moun yo m gad tèt mwen ou wè se menm bagay lan ti nèg nwè gad cheve m bon cheve grenn nan bon bon bon bon nèg nwè a. Sa vle di, ak ki kouraj m ta pral masakre moun ki sòti nan menm kouch sosyal avè m? Sa vle di jodi a, se pou nèg ki t ap fè pou rezon politik, ki te pran dosye Lasalin nan, e ke pou yo te kapab konbat prezidan Jovenel Moïse, paske yo te bezwen dosye pou yo te mete sou prezidan Jovenel Moïse. Mentenan, kòm nèg k ap fè politik sa yo ekstrèmeman fèb, politisyen ayisyen fèb anpil, Yo itilize òganizasyon dwa moun yo. Bon, m pa p menm rele òganizasyon dwa moun, pati politik dwa moun yo. Pati politik dwa moun yo, dan lemond antye tout moun konn sa k rele òganizasyon dwa moun. Sa vle di, depi se moun dwa moun ki pale, lemond antye pran sa oserye. De se fè, yo itilize moun sa yo ki fè de rapò bidon, de rapò ki pa kanpe sou anyen, de rapò kote ke si e te gen gran peyi vre, si e pa t yon ti peyi, e pa t Ayiti. E se poutèt sa n ap goumen Paske nou gon, nou nan pase nou, nou se yon gran pèp. N ap goumen jodi a pou n rejwenn istwa nou, pou n rejwenn idantite nou. Tout moun aklè t ap konnen ke yo t ap mande yon ankèt endepandan, yo t ap, bon jan ankèt, e pa ankèt bagay patizan, ankèt bagay politik, ankèt moun pou barbecue.